Bon, m pa konn si w se yonn nan moun ki ta renmen bati biznis Amazon yo, kòmanse antre nan biznis Amazon yo, se pou sa m fè videyo sa a pou nou. Pase gen yon pakèt moun k ap tekse m semèn pase an ki di m konsa, yo pa an mezi pou yo peye kouran ki koute nenpòt 200 konbyen dola, èske m ka fè yon spesyal? Paske sa fè lontan m pa fè spesyal. Paske lè m fè spesyal lan, gen anpil moun k antre, men pwoblèm ki vin gen an, Mwen menm mwen asire m ke tout moun sa yo mwen ede yo ok sa vle di mwen ba yo nimewo telefòn mwen, mwen konn pale avè yo epi sa vle di m akonpanye yo ok mwen pa ka pran anpil moun sa vle di videyo sa m ap elimine l lan yon semèn ok sa vle di m ap epi m ap pran 30 moun 30 moun sèlman mwen pap ka pran plis paske mwen gen mak mwen m ap kreye mwen pa gen anpil tan Ok, sa vle di si m pran anpil moun, mwen p ap ka an mezi pou m pale avèk nou tout epi lè nou gen pwoblèm pou m ede nou, ede nou. Ok, se sa k fè m di nou, si ou ta renmen antre nan biznis Amazon, kouri, kouri pran kou an, paske se 30 moun sèlman ke m ap pran. Si se premye fwa w ap gad videyo m tou, Map konseye w em ale sou chanel youtube mwen ki rele map travay ale sou em paj facebook mwen ki rele em map travay tou em kote m gen nepot preske 200 video e plis ke 200 video m kwe sa em kote m pale nou de achte an chine mwen pale nou de tout biznis nèt, mwen menm fèk sot fè yon seri video kote mwen moutre nou san lajan ke nou ka fè 4 modèl biznis. Sa vle di, si ou menm ou tonbe sou video sa ou pa gen kòb, Amazon pa enterese ou tou, ou ka toujou antre sou chanèl mwen an epi al gade lòt video yo, wap jwenn kan menm yon modèl biznis ki enterese ou. Bon, kounye a m pral pale nou de kisa nou menm nou pral aprann lan kou, kou peyan sa kap koute sèlman 97 dola pou yon semèn e map pran 30 moun sèlman mwen pap pran plis paske si m pran plis mwen pap ka ede tout moun sa yo ok mwen pral moutre nou sa nou menm nou pral aprann m nan kou sa ok lè nou ale sou paj sa nap wè nap sou paj sa map kite lyen an anlè la ok ou byen anba jous klike swa anlè an swa anba ok nap wè Sa vle di se videyo sa yo ki gen lan kou an. Ok? Premye sa w ap wè, w ap tonbe sou enfòmasyon kote m pral ba nou an. Enfòmasyon ki nimewo telefòn mwen, kote nou ka kontakte m. Ok? An apre, nou pral wè dezyèm. Dezyèm pati kote mwen pral eksplike nou ki jan biznis Amazon nan li menm li fonksyone. Ok? Ki materyèl ke n ap bezwen pou n kòmanse. Ok? la yo m eksplike nou yon pakèt bagay pa egzanp premye premye pati sa la 1 2 3 4 5 6 video ok w al wè w al vin jwenn lòt pati sa la ankò ki gen yon sèl video ok apre sa w al wè la ankò ki se la nou bal komanse antre la lan baz yo. la 1, 2, 3, 4 ki bal eksplike ou ki sa ki yon kont Amazon, ki bal eksplike ou 6 fason pou ou ka vann sou Amazon, materyèl, ki bal eksplike ou aplikasyon, tout bagay sa yo nèt. E pi la nou bal wè, kote la m bal moutre nou, menm kwa ap viv Chili, ou ap viv Brezil, ou ap viv Ayiti, ki jan ou ka fè pou vann sou Amazon. Apre sa la m pale nou de lòt bagay ankò ke nou dwe konnen lè n ap vann sou Amazon. Sa vle di, kouran li gen 37. video ok 37 video ladann plis mwen nap gen nimewo whatsapp mwen kote map ede nou lè nou gen yon difikilte map gide nou kisa pou nou fè ok la tou nap jwenn kote m moutre nou kijan pou nou met pwodwi kijan pou nou voye pwodwi lan antre pou amazon bay sa yo epi lan dènye plan pati bon sa pa dènye pati an non la

Yon pakèt lòt metòd gen m ba nou ankò. An apre, nan dènye dènye dènye pati an, ki gen 1, 2, 3, tan gade mwen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 videyo. 9 videyo sa yo, se kote mwen menm, mwen montre nou ki jan pou nou fè analiz pwodui sa yo. Sa vle di, lè nou jwenn yon pwodui, nou gen tan konnen se yon bon pwodui li ye, konbyen tan pwodui sa ap fè, ki benefis, konbyen benefis sa ap fè sou pwodui sa, konbyen tan pwodui sa ap pran pou l vann, ok. la m montre nou tout tout nèt tout metòd ke nou menm pou nou pou n fè la mwen menm mwen montre nou yon metòd kijan pou nou eksprime konkyans nou gon kote m fè yon video tou kote m montre nou an dirèk kijan mwen menm m ap analize pwodwi an dirèk pou nou kote n ap jwenn mwen jwenn pwodwi an dirèk mwen fè pa egzanp avèk sa la pou n ka fè analiz pwodwi avèk John Goscott Estimator ok bon jan m di nou an Lè w fin antre sou paj sa la, w ap wè tout lis sa yo. Kou an gen 37 videyo an tou. Ok. 37 videyo. W ap jous ale la, w ap ba l bay. E pi, lè w fin ba l bay, li ba l voye w la pou kreye yon kont. Ok. Lè w fin antre la, w ap antre non ou, w ap antre email ou. Wi, w ap antre mot pas ou. Sou vle tou, ou ka anrejistre w direkteman avèk Facebook. Epi, an apre l ap pase lan mòd de pèyman. Kèlkeswa w te gen kat oubyen w te gen PayPal, ou ka peye avèk PayPal dirèkteman, ou ka peye em avèk kat dirèkteman. Pa bliye, pou yon semèn, 97 dola, an apre m ap remoute l a 200 konbyen dola, paske m pa vle anpil etidyan antre lan kou an, sa vle di m vle jous 30 moun. 30 moun, dekwa pou m ka konsantre m poum akonpanye 30 moun sa yo. Pa bliye mwen gen anpil lòt elèv, mwen gen elèv Brezil, mwen gen elèv kap viv Chili, mwen gen elèv Kanada, mwen gen elèv Etazini, mwen gen yon pakèt elèv lan kou an. Epi tou, janm te di nou an, si se premye fwa wap gad videyo m tou, ale nan chanèl mwen an, gade lòt videyo pou ka gen plis konfyans toujou, pou ka wè kisa mwen menm mwen pataje avèk nou. Tchaw!